Volontèman m pa konnen m pran lajan yon moun mwen manjel men m toujou gon moun kap vin rele m vòlè kap di m ou vòlè se si ou vòlè se la sa vle di m gen lenpresyon genlè m manje kèk lajan san m pa konnen men volontèman m pa di ok m pral manje lajan moun sa men moun yo toujou gon jan yap vini yap rele w vòlè se pa yon bagay ki ki eksplikab ou konprann se pa yon bagay se yon epidemi jan moun yo rele m vòlè a se kòm si se yon mal yo fè m m pa kado m pa konprann m konprann wi men Men kijan bagay wou rele e bilyonè kisa bilyonè. Nan bilyonè platfòm pou dil ye pa pou mwen.
E pou dipèfèk? Wi. Epi se ou li kite fè tout pwomosyon yo? Anben.
E li k fè pwomosyon li yo pa mwen fè. Fò nou bat misye.
E pou li l ye? Yo pa pòk fè yo non li k fè yo bebe li k fè live li li k fè tout post li li k fè tout afèl wi yo jis poste lè w lè w pran pwomosyon avèk 2 bilyonè platfòm ou sou paj nou tou lè 2 ou sou tout kote but se li ki fè pwomosyon l mwen menm m te mande l pou l chepare kòb la avè m pou m fè l avè l li pa fè l m pa fè pwomosyon pou li tou. An lè lè w bay bilyonè li post la l sou paj ou tou?
Yeah.
Oh yon piyay wi. On payayè al al sou paj mwen la tout kote nèt. Wap pale paj e blondedy shop lan sou Facebook wi. Tout paj yo nèt lè w pa yon package avèk nou la ale sou yo. Sak gen nan package m pa gen foto la sak gen nan package lan konsa.
Gen diferan package gen package avèk pwomosyon nou poste pou ou gen package se nou ou menm ki fè pwomosyon nou jis mete w sou paj ke nap mete w yo pou fè pwomosyon sou yo gen package se full package a ou pran pwomosyon Ou gen aksè pou fè pwomosyon pa w, nou gen aksè pou nou fè pwomosyon pou ou. Live, ou nan live lan, gen package ki gen videyo ladan kote ke nou fè ti bout videyo pou ou. Si w vle m ladan son ekstra kòb, si w pa vle m ou pa vle peye ekstra kòb la Easy Perfect ki fè l pou ou. Gen package nou provide ou flyers yo, nou provide ou videyo pwofesyonèl ke nou fè aranjman pou yon staff ki travay avèk li tou. Nou provide ou website, nou provide ou logo. Nou provide ou tout bagay net yeah. Bay sa wap di la, sa vle di si moun nan peye yon kob, moun nan gen yon biznis la epi l di e men tan kob epi ou poste D-Perfect poste, lot paj yo poste? Wi, tout paj yo net poste l yeah. Mpa wè, mpa konn konbyen, a konbyen kob ou komanse? Bon sa depan de biznis lan.
Ann pran egzanp, moun nan gen yon krèm, wap vann krèm, wap asepte, wap asepte poste l? Mwen m pa gen problem di pa vle mwen m patap gen problem but di pa vle li pa vle pran krèm. Ou patap gen problem ou panse krèm moun nan? Non. Oh. Non sa pap. Ou gen lè renmen kob anpil.
E pa pou kob m jis se pa pou sa pa deranje m paske chak moun gen kliyantel pa yo chak moun gen afè pa yo. Ou panse si moun nan baw fè promosyon pou yon krèm li pap desann paw lan? Non. E sa pase? E sa liye? Pou valè machann krèm ki sou nèt la, pam nan pa janm desann. Li toujou vann. Map vann krèm de kalite. Map vann krèm ke moun obsede, ke moun renmen. Map vann yon krèm ki bay rezilta. Map vann yon krèm ki bay bèl grimèl san tach. Wap gade m la, m pa met filtè nan figi m, m pa met anyen sou mwen. Ban mwen kout ponyèt ou. Malgre m nan fè nwa wap wè ke m gon bèl koulè. Li bon wi, li bon. Ou konprann?
M pa gen filtè nan figim, m pa gen anyen sou mwen. Malgre m nan fè nwa wap wè m gon bèl koulè, koulè m bèl e map e se konsa kliyan m yo ye tou so sa pa deranje m si yon moun ap vann krèm. Sèlman mwen m gen pwoblèm avèk machann krèm mwen menm. Machann krèm yo depi map fè live la sou tiktok la yo repòte m, yo fè desann paj mwen, yo fè desann live mwen. Mwen m pa kè, m pa veye machann krèm paske machann krèm pa fè efè sou mwen. Paske map vann kalite, map vann bagay ki bon.
Panse m fini la wi, pase nou getan fè yon bon ti tan. Ou ka poze m de... Hein? Ou fè yon bon ti tan. Kounye a mwen m ka poze ou de kesyon? Wi, kontwole pa... De kesyon nòmal. De kesyon nòmal mwen di wi. M pa t di w ki kesyon pou te poze m. Premye kesyon, èske w ka kite Dora anrepo pou mwen? Dora ou konnen l ansent kounya please I love you Kada.
Kesyon m dwe poze m wi sa sa son sa son Eske eeh pa di sa sa se lòd wap pase m. Non nè pa lòd mwen son kesyon son kesyon eske ou ka bay Dora yon ti break pou mwen. Depi kilè m pale de Dora?
Mwen menm m pa vle pou m konnen w ap vini sou li kanmenm paske. Non o depi kilè m pale de Dora? Men sa men sa pou w konprann Blonde. Mwen menm lè m lè m bay de enfòmasyon sou moun nan m pa m pa m pa kraze moun nan okontrè m plis nan enterè moun nan wi. Non ou ou m pa vle w pale de Dora. A men tann mwen ban m ban m esplike w. Si demwazèl lan fè w maryaj m pa nan maryaj mezanmi m jis nou jeze. Se antouraj li k pa bon si yo vin si yo bay vin jwenn mwen m pale l okontrè sa pou l ta fè. Tap di kyèt misye jis nou jezi l gen sa bon m chanje antouraj mwen sa vle di m plis nan enterè l èske w wè m pale de li ankò? Ou pa pale de li ankò kite l ou Bon m pa gen enfòmasyon de li li chanje antouraj li m pa gen enfòmasyon de li ankò. Ok m byen kontan ok. Men m pa konnen si ap gen enfòmasyon k vin jwenn mwen de li. Wa wè si yo vin jwenn ou sa dèf ou pwomèt mwen w pap fè sa kite li kite ti pitit la. Ok men men èske m voye moun fè tenten mwen? Li pa ki tenten li fè an kada moun nan lavi lap chache kada gen bagay ou konsidere tenten yo pa tenten non frèm men isit du men moun nan ap chache lavi fòw ka konprann sa tou moun nan ap chache lavi ti pit la ap debouyel menn kisa ou vle poul te fè sa ou vle poul fè frèm.
Si yon moun gen yon nèg isi yon nèg isi yon nèg isi debouyel rele. Mpa wèl plen nèg m'en chak pran li kite youn li pran lòt men se la lwa de la vie. Twò rapid twò rapid.
M pa janm wè dodo gen 2 nèg non. M wè lè dodo depi l a yon moun li renmen moun nan li la lap fè tiktok video lap bo moun nan dorè menm jan avèm li ye damou klèf lè nou avèk yon moun nou avèk moun nan bèt depi nou kite w menm kote nou kite w la ou konprann nou gentan konn kiyès ki pral ranplase w men li pa sa pa bouzen. Abe moun nan te gentan la.

Non, nou te jis ap pran plezi, m te lonely, m te poukòm, m pa t gen moun avè m, ou konprann, epi l ap fè ti zòrèy mwen dous, m kite l.
L ap fè w voye nan telefòn? Wi, anpil. Epi w al rankontre l Ayiti? Wi. Genlè pa bon non.
Bon boo verite.
E ou kal peye tikè pou al jwenn di wi. Koman m pa peye tikè m al jwenn li li pa yon nèg gwen. Koman m paka pou di potko ka antre isit.
Li te bloke. M sonje epòk sa li te bloke avèk ekip. Ya li te bloke avèk ekip pòtoprens men li pat ko gen viza pou l t antre isit tou. Li pat ko gen viza?
Humm.
Sepandan ma di di vin gen viza. Non.
E pa me me kilè kilè li yo te bloke Ayiti mas?
Non tout lepòk Ronald potko gen viza cheri. 2020 di di vin gen viza an 2021. E an 2021 Wap fèk di pèfèk lontan wi. Wi nou gen 5 an. Woy fòm al fè ti rechèch gon bagay m pral chache pou ou 5 an.
Nada pa al fè tripotay sou mwen non.
5 an gen a dipèfèk? Wi. Kilè kowona a mas?
Ya nou renmen an me.
Epa vre? Kilò an me?
Non, I mean, m ka di fen avril. Pale klè, pale klè. Non, tout avril, non, tout avril nou te, tout avril nou te ansanm. Depi mas.
Wè di di e lè nou rankontre a nou ansanm, li di e jou nou fè bagay la nou ansanm, nou pat ko janm ansanm.
Pò nou desann Ayiti an, premye jou an tou fè bagay? Wi.
Bon m te gen te pa premye fwa m te gentan ap fè bagay nan telefòn. Bagay sa yo konte paske m te vini, l te vini so. E pa pandan nou kontre ya m fè bagay. Nou te fè bagay ak kò nou men nou te gentan ap fè bagay deja. M pa konnen kada. Si w pa vle konte nan telefòn yo, w ka retire yo.
Wap di beba. Mwen se ou. Ou kon di pèfèk e li gen vwa RNB

So tout lèm ta di a m potko janm divòse. So ou pa menm bezwen al chèche men m gentan ba w zen an kada. Non e pa sa. Humm tripotay lang long. Non ou pa chèche zen lan tou pou mande. Non m panse te gon lòt moun. Kiyès?
M pap di kiyès. Ki moun? Ki moun? Di non. Ki moun sa? Ou wè jan mesye sa tripotay mesye sa gon pwoblèm son pwoblèm kada gen l paka pa fè tripotay. Talè m pral vwale.
Poze m dènye kesyon an. Wi.
Oh e 2 kesyon m te gen pou ou? Ou gentan poze m youn. Ou pa reponn. Non mwen di w wi m pa voye moun fè tenten pou mwen. Enben non men èske w ap kite l anrepo l? Depi l fè respè l. Depi l ranje chita l.
Ok map al di koman pou lonje chita la kite tifi an anrepo li ale kitel fè tenten l pou l wè
m pa gon lòt kesyon pou nou e sa sèlman m te gen pou m te mande w aprè sa mèsi mèsi pou anpil moun ou bay sipò nan sou rezo yo pou anpil moun ke w ankadre malgre ke w gen anpil moun ou bay frap men ou ankadre anpil moun se pa vre se bon enfo m pa detwi moun yo non Blonde an pran egzanp Milova ou konn Milova

Pa relel ti chèch li sexy bèl anpil oh oh. Ah ben li te nan Ou vle m pale Li te nan moun ki tap bay enfòmasyon sou Dora yo tou wi.
Pa pale.
Non ou bezwen. Non pa pale. Li te nan maryaj lan.
Premye maryaj lan.
Pa pale.